Nou fè de twa grenn toupatou, yo pito pran n pou lougarou, malgre sa konsyans nou lan twou. Li twò ta pou n demontre zòt, tankou yo nou ka youn nan lòt, men dèyè nou gen mès matlòt.
Pou dezyèm pati emisyon an, n ap raple w ke w sou Radyo Chèv Entènasyonal, w ap swiv emisyon Konnen Ayiti nan dat dimanch 14 novanm 2021. An prelid a dat 18 novanm ki se dat ke nou te mennen dènye konba ki te ban nou libète nou, 18 novanm 1803, e ki t al debouche a premye janvye 1804, kote nou t al pwoklame endepandans nou nan vil Gonayiv. Alò nou gen Madam Magali sou liy lan ki nou t ap pale ansanm avèk li. Alo, ou la Madam Magali? Wi mwen la, mwen la, mwen la. Ok, nou kwè ke ou kapab kontinye kounye a avèk e pwennvi ke ou tap pote nan kad e emisyon sa a?
Wi prezidan, paske dat sa a vrèman son dat ki vrèman enpòtan, kòm mwen te di deja ke li enpòtan pase premye janvye, E li pi enpòtan pase menm fèt drapo a tou. Paske se son dat kòm si ke yon manman ki tap ki te nan difikilte pou l akouche, epi kounye ki tap ki lavi ou lamò, se ki doktè vin oblije se yon sezaryèn, yon moman sezaryèn. Paske lè gen moman sezaryèn nou konnen kòman sa ye. Mwen konn sa m di w non. Epi, mwen kapab di ankò, sa m vin wè de no jou, tout moun ki swadizan yo di ke y ap konbat, y ap lite, y ap lite, y ap fè yon seri de travay, youn pa met tèt ansanm vre, pa gen yon akò antre yo. Pa gen akò antre yo, paske batay sa lè t ap fèt, te gen akò, malgre gen anpil moun kòmsi ke ki te asepte dè kondisyon ke yo te reyini pou konba sa te fèt. Pase se sof ki pe ke l te ye. Men gen moun tou malgre yo te sou chan de batay la ki pa t pran lòd, ki pa t deside kòmsi ki t ap doute. Gen de risk yo pa t vle fè. Men nou te genyen Desalin. Eskize m, pa Desalin non. Desalin te la, men Desalin te la, li pa t patisipe nan batay la, men li te prezan kòmsi ke l t ap pase lòd, t ap dirije twoup lan. E nou genyen kòmsi ke Tousen, m vle di Tousen, Tou se li menm kòmsi ke ki te yon nonm ki te tèlman brav. Li te kreye yon anbyans, yon mwayen, yon anbyans kòmsi ke pou l te kapab wè kòman pou l te egzekite lòd Desalin. Ok.
Lòd Desalin. Paske batay t ap fèt, batay t ap fèt, men Desalin te la, l t ap dirije. blan kòm si ke pèp la t ap dirije di ko di sa pou fè adwat sa pou fè agoch ki direksyon ki pou chak moun te pran Alò alò na pe di ke e lit la batay la li te kòmanse avèk Tousen se Tousen ki te kòmanse lit lan e aprè yo te vin e depòte Tousen yo te al e, e mete l nan prizon o Fòdejou an Frans, ebyen setalò kounye a la e, e Desalin li menm li te kontinye batay la e pou te pèmèt nou a e rive a endepandans nou.
Wi, n ap pale de 18, n ap pale de 18 novanm, prezidan. Ok. 18 novanm konba de Vètyè. Ok.
Konba de Vètyè n ap pale. E.

E yo te tire yon premye boulèt sou li, alò cheval li, li te pran chapo li, e chapo a te tonbe. Yo te tire yon dezyèm, li te kriye an avan. Lè yo te kriye yon dezyèm, yo te pran cheval li te blese, li tonbe, li te malgre tou yo te kriye an avan. Alò se la n ap pale de bwavoure. E François Okapwa. Yes lap wi wi.
Wap ekskize mwen pou erè an. Ok. Epi sam kapab di ankò prezidan, nan moman sa se pou m ka montre w kòmsi tèlman te gen amoni nan mitan moun yo malgre vi yo te riske, ou konprann, len te koute lòt, ou pa konprann, len te koute lòt paske se pa yon bagay kòmsi ke te fèt o aza, ou konprann sa m di w, se entèlijans ke l te vin jwenn entèlijans pou l mete moun yo nan anbyans, ou konprann sa m di w la, pou l te mete lòt ekip lan nan anbyans dekwa yon mwayen kòm si ke pou yo te ka al plante drapo, drapo a sou tèt mòn nan. Ok. Pou yo ta ka al plante drapo an. Yo te kreye yon posiblite pou sa. Se pa pou di kòm si ke se rete l te rete kòm si ke pou li te di ke li pra li pral pase devan moun yo, devan moun yo e e dè kou. Jis li kreye yon anbyans kòm si okipasyon l ba yo. Paske y ap pran yon moun ki pa pè mouri, yon moun ki pa pè ki pa pè malgre l te riske vi l. li riske vi li, men gon travay, se pou yon rezon, se pou yon travay ke l t al fè l. De nos jours, nou pa gen moun sa yo ankò. Nou pa gen moun ki la ki pou riske vi yo pou nou, pou peyi yo, pou tèt yo, pou nou gen libète. Nou gen moun koulye ki la, ki se pou pòch yo, se pou fanmi yo, menm se pou pwòp tèt yo. Yo pa wè de peyi. Yo pa wè de peyi. E Bon, kapab petèt, di bon.
petèt se sa ki koz e jodi a nou nan sitiyasyon ke nou ye la a, puiske e m sonje m te di nan yon emisyon avan, si zansèt nou yo te te reveye nan dòmi ke yo ye a jodi a pou yo te wè se nan eta sa a n ap viv, pou sa yo menm yo fè kòm sakrifis pou yo te pèmèt nou genyen non sèlman libète nou, men nou gen bout tè sa a kòm eritaj ke yo menm yo goumen pou nou te genyen, ebyen monchè m kwè ke si yo te ka rive nan dòmi ke yo ye a, monchè yo ta yo ta yo ta yo ta kraze yo ta brize anpil moun ki jodi a ki se tèt yo yo wè, se tèt yo y ap defann, yo p ap defann peyi e yo mete peyi a nan yon sitiyasyon ki envivab ke pèsòn moun pa respekte Ayisyen kèlkeswa kote ou te pase e nan monn lan jodi an, sa n te gen kòm fyète lontan an, jodi an, e gen yon seri de moun ki vasalize li e ki pèmèt nou pèdi fyète sa a. Alò talè m t ap di, e si vrèman n ap retounen pou n retounen lakay pou n repase konsyans nou pou n wè nan ki eta nou ye jodi a, ebyen fò n pa bliye pou n vini avèk tout sa ke n posede kòm konesans, kòm savwa, kòm avwa, pou pèmèt nou vin rebati peyi sa a, pou nou pou nou kapab fyè de li ankò jan n te fyè de li a, pou nou kapab viv ladan l.
Wi, se sa l ye, paske pwen an se sa l ye. Se regwoupe pou nou regwoupe, nou resezi nou, epi kounye an nan pou nou reflechi, pou nou wè kote nou te soti, kote nou vin ye, e kote nou ye la, èske zansèt nou yo te sakrifye vi yo, èske kout kouto sa a, yo te, yo te asepte pran nan, èske se li menm vrèman n ap rejwi la nan moman an la, nan moman an, Prezidan? Paske lè w vin gade se yon wont, se yon wont li ye. E malgre sa, yo konnen enpòtans nou, yo konn sa nou vo, sa fè ke nenpòt kote nou ye yo pa ba nou valè paske yo konnen nou pa mal pou nou soulve, nou pa mal pou nou kanpe, met ini nou, met tèt nou ansanm pou nou chache sa ki bon, pou nou klere je nou. Bon, petèt youn nan bagay ke nou poko ka konprann nan mitan nou, konsyans lan ke nou kapab poko ka Anpil nan nou ka poko pran ka pran konsyans, men fò n pa bliye tou pou n pou n di ke sitiyasyon ke n ap viv jodi an, alò e si nou pa pran konsyans ebyen l ap toujou rete nan menm kondisyon an puiske s on travay ki fèt nan mitan nou menm pou divize nou e Petèt si nou rete ini pa rapò a travay ke n te fè pou n te genyen endepandans nou, ebyen na vin yon pèp ki twòp pou lemond. Alò, yo fon travay nan mitan nou, yo divize nou, nou menm nou aksepte divizyon an, e lè sa a, y ap itilize nou pou yo kapab fè richès yo, kote y ap bati richès yo, y ap fè trezò yo sou do nou, sepandan, nou gen yon pakèt konze ki la a, ki yo menm ap defann sèlman pòch yo, men ki pa wè enterè kolektif la, e jisteman yo dakò pran ti enterè pa yo, men pou yo vann peyi a.
Wi se sa li paske nou pa konn kote kolonn vòlè sa yo soti, nou pa konn kote san konsyans sa yo soti, moun sa yo nou pa konn kote yo soti prezidan, paske lè w vin gade pou nou wè peyi konsa gen de kote w pase prezidan moun nan ap di ou soti ayiti kòman w fè w vin ni ou vin isi vin ap travay isi ou konprann kòman sa se fè ayiti sesi ayiti sela y ap pale de byen de bote de peyi w de lakay ou men ou menm ki la ou pa ka pale de sa. Ou konprann? Ou pa ka pale de sa lè w vin gade olye kòmsi ke moun yo fè avan avansman peyi an se degringole l ap degringole, l ap degringole. Se pou sa, e sa k fè kòmsi ke se nou menm ki gen limyè, nou menm kòmsi ke zye nou pa fin te fèmen nèt a san pou san ki pou kòmanse gwoupe, regwoupe, sansibilize moun yo pou nou wè kòman nou kapab mobilize tèt nou pou nou kapab wè peyi nou an kòman ki imaj nou kapab reprezante l, ki imaj nou kapab reprezante devan zye lemond. E m ret kwè, prezidan, kòmsi ke de no jou, ti jèn nou yo, gen anpil bagay kòmsi yo vin sanse pa konnen paske on jou gen lekòl, demen pa gen lekòl. E malgre lekòl pa bay tout moun, men mye vo ke yo te jwenn sa yo te jwenn nan, pakoti an. Yo te jwenn lekòl pakoti an, w ap eskize ke m di lekòl pakoti, paske lekòl, nan tan pa m, tan pa w, tan lon lòt kamarad nou, timoun kounye yo pa jwi tan sa yo, yo pa konn anyen. Bon, Se pa jisteman pou nou piske di, piske gen anpil bagay ke nou nou ap pale de li jodi a, e yo chanje yo nan nan nan ouvraj ke nou nou yo wi, nou wi, itilize yo pa pou konnen yo. pou fòme nou yo, kidonk gen de bagay e, e, e, jèn de no jou yo pa konnen yo. E Non, yo piske pa si se konnen yo pa ditou. si se pa li y al chèche li pou anrichi konesans yo, gen de bagay yo pap janm konnen. Non yo pap konnen. Yo pap konnen ditou. Paske nan chemen yo mete nou. Epi yo manyen nou tout bò wi prezidan. Nan tout sans yo manyen nou. Tout kote nèt. Tout kote ki kapab benefis pou nou. Ki kote nou kapab wè peyi nou devan zye nou. Yo manyen nou nan tout kouch. Tout kote yo manyen nou. A wi. Alò pou konnen pou konnen yon yon nasyon oubyen yon lòt nasyon vle detwi ou kòm nasyon ebyen e depi ou wè li atake sistèm edikasyon w ebyen ou mèt di bon e si vrèman ou pa yon moun ki entèlijan pou konnen ke se atake yap atake w kòm moun, kòm sosyete, kòm nasyon e alò lè sa a depi yo atake sistèm edikasyon w ebyen se di yo di w monchè map fini avè w.
Wi, wi.
Mhm, Pase tout, ye. tout bagay la, se edikasyon ou. E yo edike yo pa, yo pa edike ou nan kilti ou, e lè sa yo poton lòt bagay ba ou ki pa gen okenn rapò avèk ou, e se li yo enkane nan memwa ou, se li ke ou kenbe, se li ou konnen. Ou se li ou konnen. Vrè istwa peyi ou la ke ou pa konnen l.
Non.
Alò se petèt pwoblèm sa ke n ap konfwonte jounen jodi a. E nou kwè ke e gen anpil moun k ap travay, k ap fè motivasyon, k ap fè mobilizasyon, k ap fè sansibilizasyon jisteman pou nou wè ki kote nou ye jodi an e ki kote nou te ye yè e kisa n ap reve pou demen. Bon, de tout fason nou nou nou remèsye w paske ou te aksepte rele nan emisyon pou te bay pwennvi pa ou. Alò, m pa konnen si w ta gon dènye mo, ki sa ki sa w t ap di? Bon, pou dènye mo ke m kapab di Prezidan, ke m t ap konseye anpil moun pou nou konsidere 18 novanm 1803 se dat nesans nou, peyi nou, epi pou nou sispann di rete yon sèl mo toutan n ap di yo ba nou kou a, kou a fè nou mal. Lè n ap, nou fin repete sa, fò nou gen kouraj, fòk nou gen konsyans, fòk nou gen fòs pou nou konnen. pou nou konnen zansèt nou yo te mouri, yo te sakrifye vi yo pou nou te kapab gen tè sa, pou nou te gen libète jodi an, nou kapab ouvri bouch nou, nou kapab konnen kote nou bon, kote nou mal, se nou t fouye tèt nou, anbisyon lajan fè nou fouye tèt kote nou pa dwe fouye tèt nou, pou nou gen kouraj pou nou di ke nou banm kou a, kou a fè mwen mal, men mwen menm map kanpe esplike. pye m. M ap reyini tout frè m tout frè m ki konsekan, tout moun ki konprann enpòtans nou pou m ame m ame byen ame pou m di ke m ap remèt nou kou a menm jan nou ban mwen nan m santi l pou m kapab remèt m gen kouraj pou m remèt nou l de menm fason ke nou te ban mwen l lan. Se dènye mo pa mwen sa. Ebyen nou di w mèsi Madam Magalie pou patisipasyon w nan emisyon Konnen Ayiti jodi an. Nou di w ou sou Radyo Chèv Entènasyonal. Ebyen, se emisyon Konnen Ayiti ki lakay ou. Nou remèsye w pou patisipasyon w nan emisyon.
Dakò, Prezidan. Bòn jounen. Dakò, mèsi.
Pou nou se richès, pou adapte nou se sèl chèf. Apatriye, rapatriye, ekspedye tout se mo franse.

Menm mwen m te konn di pou sak vle se egoyis dantan sa ye ak sa anyen pap ka mache koripsyon chita tout kote sitou kay nèg yo kostime eleman ke mizè lache moun sa yo k kou yo arive anba pou yo pa egziste pwen ti lyon vouzan lache.
Nou te gen avèk nou sou liy lan Madam Magalie Succès ki li menm t ap bay pwennvi li nan kad emisyon Konnen Ayiti pou jodi dimanch 14 novanm 2021 an prelid de 18 novanm eh, kap vini la a, kote ke nou te mennen yon batay, eh, se te dènye batay ke nou te mennen ki te pèmèt nou, eh, jwenn libète nou, eh, eh, se jisteman, se de batay sa a, de konsyans sa a ke nou te genyen ki te, eh, eh, eh, elve konsyans nou, e ki te pèmèt nou te fon inite nan mitan nou, pou nou te batay avèk kolon an, pou nou te mete l deyò, jisteman pou nou te genyen bout tè sa ki rele nou chèmèt chèmètrès jodi a, e ke jodi a ankò ke anpil moun ap travay nan sans pou nou pèdi bout tè sa pou anglouti nasyon sa, ebyen se sa jodi a nap gade kisa nou fè avèk e batay 18 novanm 1803 sa ki te yon batay sezaryèn ki te pou mennen nou nan endepandans nou, e jodi a ankò nou chita nap goumen antre nou Nan peryòd la nou te goumen kont blan pou nou te mete l deyò, men jodi a s antre nou n ap goumen e ke nou pa ka antann nou sou anyen e peyi nou ap degringole. Se sitiyasyon an sa.
Chanjman de klas, chanjman de ras. Reyalite fò m aksepte. Men lè m sonje lontan se Rousseau ak lòt ki konn senplifye mo.

Wi e ou sou emisyon konnen Ayiti, ou ap swiv e radyo chèv entènasyonal, ebyen e jodi an se dimanch 14 novanm 2021 Ebyen sa fon gran plezi pou nou pou nou pote yon emisyon parèy pou ou kote ke n ap travay an prelid de 18 novanm 18 novanm k ap vini la a kote ke ou konnen se nou ka di se komemorasyon batay de Vètyè ki se dènye konba ke n te mennen pou pèmèt nou te genyen endepandans nou, ebyen la zansèt nou yo te goumen anpil e avan yo te rive a 18 novanm, men 18 novanm lan se te vrèman vrèman laviktwa final kote yo te kolon yo te konsede ke yo te konnen vrèman eh, yo te santi ke moun ki te anfas yo a, malgre yo pa t gen gwo zam, malgre yo pa t gen e, e, e, e, e minisyon, men avèk strateji de lit ke yo te genyen, e peu de zam ke yo te genyen, enben yo te konbat e lame Napoleon an, ki se lame le pi pwisan ki te genyen dan le tan, E alò, se jisteman se jou sa a n ap pale de li e ki sa l raple nou, ki sa nou menm nou panse jounen jodi a ki dwe fèt jisteman pou nou retounen avèk eskanp figi nou jan nou te ye, inite ke n te genyen nan mitan nou, nou te batay pou nou te pran endepandans nou an, ebyen jodi a ankò nou di kreye menm inite sa a pou nou di non a jan sitiyasyon ap devlope a, non a Jan peyi a ap degringole desann nan e non a tout e moun ki panse ke jodi an yo kapab fè Ayiti tounen dèyè kay. Ayiti pa ka dèyè kay pou sa Ayiti reprezante dans l'histoire de l'humanité. Ebyen Ayiti pa ka nan dèyè kay. Ebyen se nou ki genyen konsyans nou ki pi elve, se nou ki pou kanpe pou nou konsyantize lòt moun pou nou di non e a jamè sitiyasyon sa pa gen dwa pwodwi e l pa gen dwa rive Ayiti. Nan yon pise k poko seche pa fè dife pou fè manje.

Lafimen dim nan ki zòrèy ou tande Lafimen se mètrès kay ki kòmande Lafimen pa kite la pèsonn fache Pou l ouvè pòt la pou li fout fòse w ale La pèsonn konnen laviktwa Pou respè lavi pou ledwa Se bagay ki gen gwo konba.

e pa kite la pèsòn fache pou ke e li louvri pòt la pou l fòs yo ale. Alò nou kwè ke e nou sou Radyo Chèv Entènasyonal, w ap koute emisyon Konnen Ayiti pou jodi dimanch 14 e novanm 2021. Ebyen, se yon plezi pou nou, pou nou kapab e branche e nan emisyon sa a kote n ap pote ankò e enfòmasyon sou 18 novanm k ap vini la a ki se dat ke n te fè dènye batay la pou n te soti nan esklavaj, pou n te rantre nan libète. Alò, mwen kwè jounen jodi a, e ou menm ki se manm òganizasyon CHEV, ebyen nou kwè ke li nesesè pou kapab e. Konnen kisa dat sa a vo pou ou, kisa li reprezante nan istwa ou, e kisa ou menm ke w dwe pote kòm kontribisyon pou pèmèt sitiyasyon ke nou ladan l lan li chanje. E se sa k fè nou vini avèk emisyon sa a jisteman pou nou pale w enpe de dat sa a, de kisa li menm li reprezante nan istwa nou e ou menm ki poko

Li fèt pou nou, lavi mete nou ajenou, menm beny pa fè efè sou nou. Nou fè de twa grenn toupatou, yo pito pran n pou lougawou, malgre sa, konsyans nou nan twou. Li twò ta pou n demontre zòt. Tankou yo, nou ka youn nan lòt. Men dèyè nou gen mès matlòt. Se pa fòt nou se lèz a ye. Gen moun fò fè n konnen kou siye. Kite trase san kontwole. Nan lespwa timoun va vyendra. Kontinye. Èv la jan yo vle men olye de sa nou reste la. Nou te tankou chyen anraje kolon vin pran lò nou l rete deli n tire pale franse sajès la se pou nou sa fèt esklav la pou nou se richès pou adapte nou se sèl chèf.

Menm mwen m te konn di pou sak vle se egoyis dantan sa ye ak sa anyen pap ka mache koripsyon chita tout kote sitou kay nèg yo kostime eleman ke mizè lache moun sa yo kou yo arive anba pou yo pa egziste pwen pti ryen yon vouzan lache. Moute zanmi bagay pase. Chanjman de klas chanjman de ras reyalite fòm aksepte men lèm sonje lontan se Rousso ak lòt ki konn senplifye mo mwen tout vim mwen fè zero.

Eh wi, alò se pa chita bay bèl diskou ki pap lave je ou, ki pap lave je lòt la. Alò jodi an, e sitwayen ki konsyan an, ayisyen, ayisyèn ki konsyan de eta nou, e nou kote nou ye jodi a apre 217 an de lendepandans, ebyen diskou ke wap pote a, li nesesè ke son diskou de konsyantizasyon, de yon diskou de motivasyon, yon diskou de mobilizasyon jisteman pou chaken de nou kapab pran konsyans de eta nou, de kisa nou te vo pou lemond, kote ke nan Amerik la la a, apre Etazini ki pran endepandans li an 1776, ebyen se nou menm pèp ayisyen ki pran endepandans nou an 1804 e nou ka di se sèl pèp ameriken an nan kontinan ameriken an la a ki te pran endepandans nou endepandans li avan nou. Men, tout lòt peyi ke w konnen ki genyen nan Amerik la la a, nou pran endepandans nou avan yo. E gen anpil nan yo tou ke nou te al ede goumen jisteman pou nou te kapab pran pou yo te yo menm yo te kapab pran endepandans yo. Alò jodi an si yo menm petèt gen pil nan yo ki kapab e bliye ki sa pèp ayisyen vo, ki sa pèp ayisyen te fè pou yo menm pou yo te ede yo pran endepandans yo. Men youn nan bagay ke nou konnen istwa e li pap padone w nan anyen paske lap toujou raple w kisa e ki te genyen avan kisa ou te konn fè paske istwa a e li ekri sou papye men konsa tou yo rakonte l tou se sak fè yo di w istwa se resi e se narasyon alò kèlkeswa sa w te ekri sou yon bout papye lap toujou rete Ebyen, gen anpil moun jodi an, anpil pèp, anpil nasyon ki jodi a petèt ap meprize Ayisyen, ap maltrete Ayisyen kèlkeswa kote li te pase sou latè a, men, se pa paske yo pa konn kisa w vo pou lemond, puiske batay ki te mennen an, se ou ki te avangad la, e se ou ki te pèmèt tout lòt peyi e nan Amerik la la, apa Etazini, ke yo menm yo te gon konsyans ki elve pou yo te goumen pou yo te pran endepandans yo tou. Alò petèt youn nan bagay ke nou nou menm nap peye kòm yon pri e lè w mennen yon batay parèy, ke ou konnen yon ekip kolon ki te genyen esklav k ap travay nan chan, k ap travay lakay yo, k ap travay pou yo, pou fè richès yo, ebyen lè ou menm antanke yon ti nèg tèt, yon pèp tèt grenn, ki li menm mete brenn ou deyò, mete kapasite ou deyò, avèk bout zong ou, pou travay non sèlman pou bay tèt ou libète, men pou bay lòt nasyon libète tou pou libere yo, epi pou w mande pou lesklavaj aboli dan le monn. Ebyen, sa a, li pap fè kolon an byen. Kolon an toujou jiska jodi an gen de moun li mete an esklavaj jiska jodi a, petèt yo pa mete chèn nan nan pye yo, men de pa de travay ke y ap fè y ap fè yo fè san yo pa touche pou travay ke y ap founi an, ebyen se menm sistèm esklavaj la, piske lè w te gen chèn nan nan pye w, ou te gen chèn nan nan ren w, Ebyen, ou t ap travay ou pa t konn touche. E nou di w ankò, yo te konsidere w kòm yon choz. Yon choz, se tankou yon bèt ke ou posede jounen jodi a, konpare w avèk yon moman an, jodi a ou gen yon bèt, ou gen yon bèf kèlkonk epi ou di bon, e m pral vann bèf sa a nan mache jodi a la. Ebyen ou deside ou pran bèf ou, ou leve w al vann. Nou di bon jodia m ta manje e kabrit sa a ebyen ou pwan kouto ou foure nan kou kabrit ou ou manje l ebyen se konsa yo te konsidere w kòm yon choz ke w pat anyen e yo te fè sa yo vle ansanm avè w yo te konn vann ou bay lòt e kolon pa egzanp ou te gen dwa nan plantasyon sa a wap travay epi e yo deside yon lòt e kolon gen plantasyon pa l li manke esklav epi l deside li pwal achte kèlke esklav nan men kolon sa a. L ale, li achte kèk esklav e w al jwenn yon lòt mèt. Kidonk, ou gen yon lòt mèt. Se menm jan kabrit la gen mèt, bèf la gen mèt, cheval la gen mèt, kochon an gen mèt, chen an gen mèt, eben menm jan an tou ou menm kòm esklav, ou te gen yon mèt. E sa mèt la te di w fè, ou te dwe obeyi. E si w pa obeyi, ebyen, lè sa a, ou gen fwèt k ap kouche w, fwèt ap leve w. Se konsa w t ap viv. Ebyen, si w te genyen yon gwoup de moun ki te pran konsyans de eta sitiyasyon an te ye, ke yo te mete tèt yo ansanm pou yo goumen, pou yo ba w libète, retire w nan sitiyasyon sa a, e jodi a ou menm, ou pran l ke se la ou mete l, mwen kwè ke, kòm mwen di, moun sa yo p ap padone w si jodi a yo ta reveye nan somèy ke yo ye a, paske yon ewo pa konn mouri, Ewo pa janm mouri. Paske jodi a wap pale de Desalin. Men mwen kwè ke gran papa w, ou byen gran nou, biyolojikman sa ki te fè w la papa w, li te gen dwa mouri petèt li gen 3 zan, 4 an, 5 an mouri, ou menm bliye l. Men ou pap janm ka bliye Desalin. Ou pap janm ka dwe bliye Kristòf. Ou pa ka bliye Kapra Lamò. Ou pa ka bliye Tousen. Ou pa ka bliye Jean Jacques Dessalines. Ou pap ka bliye Pétion. Yo tout, yo te goumen, yo te nan batay la. Malgre, se yo ankò ki te fè konplo pou yo te touye Dessalines. E malgre tou Dessalines te fè erè pa l, paske ou konnen lòm pa pafè. Men, yo te ka chita ansanm pou yo te konstwi e ideyoloji ki t ap travèse yo a pou yo te mete peyi a sou yon ray kote ke menm si yonn te mouri, lòt la te pran relèv e jodi a nou t ap devni yon peyi ki te byen pwospè jan nou te ye avan. Men ògèy, espri vanjans oubyen espri manipilasyon, moun k ap manipile moun, moun ki konnen ke Jodi an, si pou yo viv fòk yo gon moun k ap ba yo dikte pou yo fon bagay, moun ki pa ka pran desizyon pou kò yo, ebyen yo te lese yo manipile pa lòt moun pou yo te fè konplo pou yo te detwi rèv Desalin te genyen an. Ebyen se la jodi an nou ye avèk batay dènye batay sa k te fèt pou te ban nou bout tè sa a jiska jodi an ebyen se la a nou ye youn nan bagay pou nou poze tèt nou kesyon konbyen tan ki rete ankò pou nou pran konsyans de eta nou pou nou konnen Bout tè sa se pou nou tout, se nou, zansèt nou tout ki te goumen pou ban nou li, ebyen konbyen tan ki rete pou nou pran konsyans, pou nou retire l nan sitiyasyon ke l ye la a. Alò bout tè a se jisteman se se son bout tè, men se moun ki ladann kap viv, se yo ki pou pran konsyans de ki pwofondè ke nou ye nan labim lan, ebyen eh pou nou di non, ke n pa ka rete kote nou ye a, fòk nou fon tèt kole, menm jan nou te fèl pou nou te Pran endepandans nou an, ebyen fò nou ka fè tèt kole sa a jodi a ankò pou nou rebati peyi a. E nou kwè ke e travay sa a se konsyantizasyon nou tout ki pou goumen pou nou mete peyi a sou ray pou nou

Se vre, tout kandida yo se anbisye, kou yo bezwen gouvène, yo fòse pèp rele. Lepèp kòm yo san, ki bò l t ap janm rive pou pozisyon l chanje?

Moun yo trè pozitif, yo konn sa pou yo fè pou yo ka jwenn lapè. Rale litwa nan nou, fè nou sot lan grangou pou lang nou twòp pou nou. Mete n kòm manb aktif, pdg oubyen minis, chanseli ou gen biznis, se vrèman w boul bòlèt, je klè san w pa fè rèv.

fè richès yo pandan yon pakèt ap rejwi pandan yon pakèt ap manipile lòt pou yo kapab fè richès yo ebyen gen yon pati kap tebe pa lafen yon pati kap mouri lopital paske yo pa ka jwenn yon gan pou yo al sou yo, gon pati k ap mouri paske yo pa ka ba yo yon sewòm pou yo fè yon operasyon. Alò, e tout sa yo, zansèt nou yo te batay, se jisteman pou nou te divòse avèk mòd de vi sa yo a. Alò se sak fè jodi an, anpil nan konze ki la yo, anpil nan sa yo ki yo menm ap travay pou destriksyon nou, ki yo menm ki la kap sèvi kolon an toujou, ebyen anpil nan yo jodi a nou kwè si yo pa pran konsyans jou pèp sa va revolte jou pèp sa va kanpe ebyen ap gen anpil bagay kap pase e nou kwè ke e nou pa ta swete yon dezyèm revolisyon koupe tèt boule kay Men, anpil moun ki pèmèt pèp la jodi a l ap viv nan sitiyasyon sa a, jou l fache a, jou l leve kanpe a, ebyen nou pa konn sa k ap pase. Mwen kwè ke fòk nou tout fèt anpil atansyon pou demen.

Bon sa jiska mentnan jiska jounen jodia ou jwenn de moun malgre sitiyasyon an jan li ye a men ki di w ok e mwen mwen la map swiv map swiv se kòmsi lap swiv ebyen bagay ki la a lap chanje pou kò li se yon bagay otomatikman e jodi an li leve konsa demen l leve konsa men apredmen otomatikman lap chanje Ebyen nou diw ankò si ou panse konsa ou tronpew ebyen se lit ou te mennen ke ou te pran libètew se lit ou te mennen ou te pran endepandans ou ebyen jan ou wè sitiyasyon an ye la se lit pou mennen pou chanje li e si ou pa mennen lit lan li pral pi mal e jan ou wèl ye la Nou di w ankò si w pa mennen lit lan, li pral pi mal puiske e pa gen pèsonn pa gen pèsonn moun ki pral vin fè anyen pou ou ke ou menm kap gen pou fè pou, pou fè pou tèt pa w pou chanje sitiyasyon an. Se konsyans ou pou w elve pou w di non ebyen sitiyasyon sa li twòp Ebyen pou di e fok mwen foure menm nan pat la pou m batay pou sa chanje men si w pa fè li pèsòn moun pap fè l pou ou y ap toujou kontinye fè richès yo sou do w y ap toujou kontinye itilize w e ou menm w ap toujou rete nan mandisite alagraba

Alò e nou rive nan fen emisyon Konnen Ayiti pou jodi dimanch 14 novanm 2021. Ebyen nou nou kwè ke sijè ke nou te gen jodi a nou tap debat ebyen se apre 217 an ke nou fin fon dènye batay Vètyè ki te pèmèt nou pran endepandans nou, ebyen jodi an ki kote nou ye, ki sa nou fè avèk dènye batay sa ke nou te mennen pou nou pran endepandans nou e ki sa nou dwe fè pou chanje sitiyasyon sa a kote nou ye la jounen jodi an, yon sitiyasyon de la wont, yon sitiyasyon kote ke pèsòn moun pa ta ka. e ap panse sa de Ayiti, ebyen, e jiska jodi a, se la a nou ye. Se la a nou ye, men nou kwè ke si genyen yon travay ki fèt, yon travay de konsyantizasyon pou retire enpe fatra ki nan tèt yon seri de moun ki pa wè sèlman ke tèt yo, ebyen nou panse ke lavi ka chanje. Men pou lavi chanje, fòk se nou tout ki mete men ansanm pou nou fè batay la, pou nou chanje lavi. Ebyen, nou di tout moun mèsi ki yo menm te ap tande nou, ki t ap swiv emisyon sa a. E nou kwè ke jodi a ankò, nou pa genyen twòp moun ki patisipe, men kanmenm, nou te estime ke li te nesesè pou n te fè emisyon sa an prelid de 18 novanm k ap vini la a e 18 novanm se dat ke nou te mennen dènye batay ki te mennen nou nan endepandans nou ebyen ankò nou di tout moun mèsi e ou te sou radyo chèv entènasyonal ou t ap swiv emisyon konnen ayiti moun ki t ap prezante w emisyon sa a se Ignace Jean Baptiste e ki te nan mikwo a ebyen. nan konsòl la, nou te genyen Clivenson Jean Baptiste ki tap fè manèv teknik yo pou nou. Nou di tout moun babay, bonswa e nap wè ankò pou yon pi pwochèn emisyon e nan pwochèn jou kap vini la.

Moun yo trè pozitif, yo konn sa pou yo fè pou yo ka jwenn lapè. Rale detwa lan nou, fè nou sot lan grangou pou lang nou twòp pou nou. Mete n kòm manb aktif, pdg oubyen minis, chanseli oubyen biznis, se vrèman w boul bòlèt, je klè san w pa fè rèv.